Bonjour bonswa tout moun sa depan de ki lè e ki kote wap gade video sa nan lè ou kap gadel la li kapab lajounen pou ou konsa tou li kapab lannwit pou ou mwen salyew si w se ayisyen mwen entèpelew mwen entèpelew pou m fè w konnen ke sa se sou la rivyè di masak la ke mwen ye la akote kanal e istorik de wanament lan la ok men weyy weyy akote kanal istorik de wanament lan mès. men li. E dominiken yo dominiken yo bon travay ke yap fè la dominiken yo bon travay ke yap fè la pèsonn pa vrèman konn sa liye mwen entèpele tout ayisyen pou ke yo mete on yo mete yo veyatif paske dominiken ap fon travay e akote la rivyè di masak la la sa vle di men li e yo vini avèk de gwo aparèy me yo de gwo aparèy e ke e aparèy sa yo E a kèlke santimèt de larivyè a, y ap fouye dlo a. Y ap fouye, y ap fouye tè a. Ok. M pa konn si depi yo jwenn dlo, m pa konn sa yo pral fè avè l. Men mwen entèpele komite kanal la, mwen entèpele tout Ayisyen, mwen entèpele Leta Ayisyen, la mèri de Wanament, le delege di departeman di Nò Èst, pou ke yo fè yon entèvansyon. Se vre ke Dominiken yo nan pwòp espas yo, men si y ap fè yon travay la, li kapab afekte kanal la. E m sur ke y ap fè l, yo p ap fè l an favè Ayiti. Li p ap fèt an favè Ayiti. E nou konnen ke Dominiken pa fè anyen an favè Ayiti. Tout sa yo fè, yo fè yo an favè pa yo. E sa vle di si yap fèl la se nan dezavantaj nou kanmenm ke yap fèl. E la e yo deja konnen ke bagay la pral pran lari paske yo wè medya e an Ayiti deja sou deja vin sou yo. Ok. E mwen menm pa te menm konnen si travay sa tap fèt la. E yonn nan fè yon lòt fè a siyale se ke mwen remake nan e ke dominiken yo fè miray yo a kontinye avanse yo fè miray pat gen pat gen miray sa banm moutre w li miray sa la a ok pat gen miray sa la a pat gen miray sa la a tankou jan prezidan abinadèl te anonse l li fè miray ki separe sendomeng avèk ayiti a men li wap wè ke genyen de militè dominiken ki chita la a e ki ap bay sekirite sèlman.

kanal la ok gen travay kap kontinye paske mwen remake ke de tanzantan gen ti touch kap fèt ok dlo a kontinye ap koule dlo a kontinye ap vide e li kontinye ap aroze plèn maribawo e tankou jan tout ayisyen te vle l e ke kanal la fèt e ke la se kanal la ok kanal la kap opere la ok m wè gen anpil dlo ki gate. Ok Gen anpil dlo ki gate Tout dlo sa yo se dlo ki gate wi Dlo ki al Ki kontinye al sou masak la E se li dominiken kontinye ap fon travay sou li la Ok Nan bò pa dominiken an Se Militè Men nou menm se besap E tankou m te di nou Genyen de materyèl ki toujou nan espas kanal la ki gen de travo ki ap fèt sou yo ok genyen anpil travo ki ap fèt sou yo e e besap make anprent li avèk e sa ke nap gade la ke yo mete la ki senbolize besap nan zòn nan ok. E jodi a, Bsap gen baz li sou kanal la. Sa se materyèl ki toujou disponib la a, piske toujou gen travay ki ap fèt sou kanal la. Toujou genyen travay ki ap fèt sou kanal la. E toujou gen moun ki ap vin vizite kanal la. Ok? Laprèv, men ni. Toujou genyen travay ki ap fèt sou kanal la. Toujou gen materyèl disponib sou kanal la tou. Ok. Mwen, e materyèl sa ou ap leve la pou ki sa?

Sa nou wè a se li nou di. Sa ou wè a se li m wè tou. Se sa m wè se li m bay. Saw wè a se li m wè tou. Se sam wè se li m bay. Lè zi ou a wanament nou akòde. Janvye 2013, novanm 2023. KPK. Weyy. Alò pou moun ki pa byen konn peyi a, peyi a kòmanse Wanament, la l fini Lèziwa. Ok? E te gen yon delegasyon Lèziwa ki te vin e... Sou kanal la. E yo make anprent yo. Nou ka wè anba. Anba ti pye mango sa a genyen. Tankou son ti plas piblik. Wi, tankou son ti plas piblik. Moun kapab vini, yo chita la. E detann yo la. Wè chèf la ap pran ti van la tou. L ap bay sekirite, l ap pran ti van. Chèf la, y ap fè youn anba chak pyebwa?

Wap pale de pye mango sa yo a? Se la batay la tou fèt. Ok, ok. Nan zòn de rezistans yo nou sipoze fè l. Ok. Nan chak, nan chak zòn. Mph. Men si anba chak pye bwa ki tou pre a la li tap bèl lè moun yo vin vizite kanal la? Mwayen an pa pèmèt non. Ok. Mwayen an pa pèmèt non. E nan sans sa ou vle lanse yon si yon yon mo si ta gen moun ki gen bòn volonte ki vle ede nou yo kapab vin ede nou? Wi, nenpòt moun ki gen bòn volonte.
ede nou epi nap kontinye avèk pwojè sa. Sesa ki fè pa abòde ki sa bay la ye. Se lè diaspora vini sou perimèt la yo ban nou kèk ti mwayen. Nou menm nou pa manje yo sèlman, nou pa kraze yo sèlman, nou fè ti sa yo avèk yo. Tout zòn, tout kote gen pye bwa. Nap refè. Nou ta sipoze fèl. Ok. Mwayen pa pèmèt. Eske komite kanal la abandone nou? Yo pa vin sou kanal la ankò? Lè w pale de abandone m, Besap? Non, wi, èske yo abandone kanal la, èske yo abandone Besap?
Kominote kanal pa t janm, pa t janm nan Besap. Ah ok. Yo pa te janm sipòte Besap, yo pa te janm, yo pa te janm gen okenn rapò ansanm avèk Besap. Ah, sa w di m la, s on gwo scoop ou ban m la wi. Ou di m kominote kanal la pa t janm konn sipòte Besap? Non, jamè. Ah, m te panse nan kòb yo konn resevwa, yo konn bay Besap yon bagay. Non, pa janm bay yon, Ou pa kwè? Bon wap gade kòmsi pou wè. Si moun sa yo te kon bagay kòmsi ke yo tap fè pa rapò de bay bsap an premye pozisyon. Se baz nou sa yo ye. Anpil pou baz ou wè sa ou wè kap fèt la. Wi m sot ap bay imaj la. Mwen sot ap di janm wè la se konsa m bay li. Bon se
se apre kanal la yap refè bagay konn ak baz pèp la. Mesye bon jan nou ye a san batri mango sa yo nou tap pare la pi yo jije bon m daka di w e si yo pa fè sa pou nou se nou kanal la ap rete lib pase pap gen sekirite pase tout kote nap wè depi gen lapli nap kouri nap oblije ale e sak fè yo konn si dyaspora rive fè sa pou nou. Mta ka di w yo pa pran de mwayen yo konn si yo voye yo fè l. Men se pa komite kanal la. Si komite kanal la te gen yon bagay kòmsi ke l ta p fè anvè a bay pou nou menm ki la bsap. Premye sa ke yo ta sipoze fè se yon baz yo ta ka fè pou afè de pou sekirize kanal la. Men yo menm yo pa gen sa nan ajenda yo. Ok. Yo menm m ta ka di se dlo a yo te bezwen kòmsi ki te pou lage ale anba a. Epi sa fini. Depi yo fin bay bon epi dlo a fin gade materyèl. On dlo vini kraze kanal li kraze kanal la ou pa janm ou pa janm wè yo nou pa janm wè yo parèt la. Gade ti mesye sa wap wè kap charye avèk bouwèt la se se nou menm ki ankouraje yo m ta ka di yo de volonte pa yo men se pa komite kanal la kap fè sa. Pandanstan gen pèl skavatris yo te ka vini avèk pèl la la fè nenpòt bagay la pele plen. Dèyè grabyon yo. Se pa avèk bouwòt yo ta sipoze ap charye yo. Men nou menm nou konn yon bagay pase nou pa ka nou pa ka fè silans nan ransism afè sa. Pase lè nou pale konsa gen moun ki di nou pa sipoze pale afè de kanal la. Men non men verite a fè l pale.
Men kanal la m ta ka di w se se nou ki te si te gen pou mouri sou perimèt la se nou ki te sèvi kòm yon. boukliye, barikad, kòm si pou popilasyon te ka travay. Alèzan nou menm nou pa ka fè silans sou sa. Moun sa yo pa garanti kòm si ke y ap kanal la. Widlin byen pa janm vin la?
Depi lè kanal la fini an li pa janm vin la? Nou pa janm wè moun sa yo. Ni pastè a tou? Pastè Moïse wi?
Non. Bon imajine w apre dlo a te fini.

La fwa kòman mzon bagay. E ou konn sa ki lesansyèl la. Lè gon dyaspora ki parèt sou perimèt la, menm nou menm nou santi kòm si ke nou jennen. Imajine w, dyaspora menm ap voye mwayen pou kanal sa fèt. Èske ou konnen yo ta sipoze fè yon twalèt kote pou moun pipi?

Nou la, n ap ban peyi a sèvis. Nou nou menm n ap fè l.
E pa rapò, si w gade pou w wè, kantite gad ki te genyen yo, yo diminye. Imajine w, yon moun ki genyen sa k rele mwayen, ki ta sipoze fè sa k rele, ou te wè si premèt la, pandan moun nan ap vin travay la, yo gen sa k rele madanm, pitit. Yo pa gen okenn sipò. Alèz la, yon moun m ta ka di se de bòn volonte w parèt la.
Mèsi bokou. Mwen gen avèk mwen plizyè lòt ofisye nan kò bsap lan ki ap bay kanal la sekirite. Mesye kòman nou ye sou kanal la? Bon, gras a Dye nou anfòm Franco paske depi ou pa nan kabann ou pa lopital, sa ke nou anfòm. Toutafè.
E di m non, m santi kanal la izole tankou kòmsi se sèl nou m wè sou li. Banm di w Franco, depi menm jou kanal la te kòmanse a, mwen menm antanke responsab chèf de pòs sou kanal la, depi menm jou a m la, jiska jodi a m la toujou.
E monchè fòk m di w, kanal la sa n te panse a se pa sa. Kòman? Se yon komite ki la ki te pou jere kanal la. Wi. Mwen pran ki la ki pa la ankò. Pase nou pa wè yo egziste, yo pa vin nan kanal la. Nou pa konn pou ki rezon. Jodi a, komite kanal la lage kanal la konsa. E se sèl nou kòm ajan besap ki la nan espas la. Pou ki sa nou la, si w ap gade lòt bò a la, wè gwo travay Dominiken yo ap fè. Wi. Ki travay Dominiken yo ap fè la? E se yon pon yo ap fè pou yo travèse nan liy, kapab di nan wout, e yon wout yo fè la pa deyò baraj pa yo a. M tande se yon wout ki la, nou tou de pati yo ka pase ladan l. Sa vle di nan sans sa a, nou menm nou la pou n ap veye kanal. Nou la pou nap veye dominiken yo pou yo pa vin bouje kanal la. Jodi a, nou pa gen leta ki konnen si nou la ak si nou pa la. Kòman ou ka konpwann nou gen 9 an nap travay, nou gon zam nan men nou, leta li menm li pa pran responsabilite. Nan ki peyi wap jwenn yon bagay konsa? Sèl an Ayiti. Si m vle konprann, nou vle di m ke depi lè base la pap bay sèvis, nou pa janm touche. E pandan kanal la fini an, e ke komite kanal la, ni Wideline Pierre, ni Pastè Moïse, e ni ankenn lòt otorite pa janm vin sou kanal la. Pa gen sa ditou.
Se nou ki la. Yo abandone l. Yo abandone kanal la.
Ayayay. Se nou ki la kap veye lannwit tankou lajounen. Men nou pa gen yon moun ki pran responsablite nou. E gon leta ki la swa dizan di yon leta. Pase yo pa ka ban nou yon bag nou pou nou gon zam nan men nou. Menm jan tout nèg nan gang nou te ka rantre tou. Men jodi a nou menm nou di non nap sèvi peyi nou. Se veye kanal la ki ap awoze 365 ekta tè nan plenn nan. Paske yon manmi di ri tap vann 2400 dola. Jodi a pa apwa kanal la lap vann 1200 dola. Ayisyen. Sa vle di ou wè ki fwi kanal la pote. E pou pi devan menm, la bay vann nan 800 dola, 600 dola. Jiskaske l bese pi ba.
Jiskaske l bese pi ba.
Men jodi a si chak depatman te pran responsabilite pou te gon kanal k ap awoze jaden yo, plenn yo, nou t ap soti nan chomaj. Dominiken yo se sa yo fè. Se dlo masak la k ba yo tout pòtinite ou wè yo gen, tout sa ou wè yo gen anndan Sendomeng. Se gras a dlo. Jodi a ou wè tout Ayisyen ap kite Ayiti pou y al viv Sendomeng. Se gras a e dlo. Men jodi a nou menm tou kisa? E tè pa nou yo, tè nou yo pi bon ke tè dominiken yo. Kòm ou ka pa konn ale men mwen m abitye rantre anndan. Male mwen. Male mwen. Nou gon tè ki vrèman nòmal ki ka fè tout manje, ki fètil, ki fè tout sa nou bezwen. Men lè w rive an Repiblik Dominikèn, nèg la gon bèl vye, gon vye tè a, tè a zo, plen wòch ladan l, li fè tout kalite manje li vle. Men jodi a n ap mande leta pran responsablite l paske nou gon zam nan men nou, nou pa vle vire zam nan kontre yo ankò. Paske nou la se pou n sèvi popilasyon an. Pou n sèvi dinite nou, timoun nou, fanmiy nou. Men fòk yo konnen nou se ajan bsap e bsap la se Brigad de Siveyans dè Zè a pwoteje ki la pou pwoteje tout anviwònman. Nou mande yo pran responsablite. Komite kanal la, se pa sa, se pa randevou sa nou te gen avè yo. Te fini yon, bon pou mwen menm. Yo te fè nou pwomès? Pwomès, wi yo te fè pwomès. Fòk kanal la te fini. Si w ap gade gravyon ki la a jiska prezan, men yo tout atè a la. Ki pwomès yo te fè nou?
Fò kanal la te fini. Jodi a kanal la poko fini. Oh, kanal la poko fini Jean Paul la. Poko fini, li poko fini. Bon, si wè grabyon atè a la tou patou. Li poko fini. Nou mande pou yo vin pran responsablite yo. Pou yo vin fini kanal.
Pase travay la te bon. E li bon. Nou mande pou an responsablite. Eske ou estime gen kòb ki nan men yo ke yo poko, yo poko ni jistifye e yo poko fè travay avèk yo? Jiskaprezan, nou menm antanke ajan bsap yo pa ban nou rapò. Lè m di rapò a, se pa nou yo ta dwe bay li non. Fòk nou konsyan. Men fòk yo bay popilasyon an rapò. Nou pa ka di ni si yo gen, ni si yo pa gen. Sa vle di men yo dwe bay rapò a popilasyon. Se gras a popilasyon ki fè kanal la te reyisi. Men jodi a si gen yon kòb, oubyen gen yon rapò pou yo bay, se pa sèlman yo menm ki dwe konnen l. M pa konn kiyès nan nou k ap reponn kesyon sa a. E mwen aprann ke depi lè kanal la te kòmanse a, tout lajan k ap rantre dyaspora t ap bay. E ke komite kanal la pa te janm ban nou anyen. Ah mon cher! E sa a nou gen la a, kote nap domi la a, ki baz nou la jodi a la a, se pa, se pa, se pa leta, se pa komite kanal ki ban nou li. Kote nou jwenn li? Mon cher se gras a diaspora a. Se diaspora a ki konprann reyalite a. E yo tap viv tout sak tap pase sou kanal la, a travè media yo. yo wè li enpòtan pou nou gen lokal la. Nou vle di m konsa nou pa janm, komite kanal la pa janm ban nou anyen menm? Si nou ta di w sa, e ou ka kwè se manti, ou ka enfòme, mande. Men nou yo poko janm fè sa pou yo vini pou yo di men sa pou yo ban nou. Bon nou te mande yo prete yon siman ki te la pou nou te kontinye fon ti travay nan sa. Yo pa t ban nou li non. pou nou te kontinye bay nan baz la. Yo pa t bay li. Te gen siman gwo gwo, tout sa ki bezwen siman yo pran, men nou, nou te bezwen pou nou te met nan baz la, yo pa t janm ban nou l. Sa vle di, epa, alevwa se lajan yo ta ban nou. Jodi a, nou menm nou poto pitit fòmèlman. Nou pa di yo pa bon non, yo fon bon travay. Pastè Moïse fon bon travay avèk tout ekip li. Men se vin kontinye kanal. Se sa nou bezwen. Paske kanal la poko fini. Li poko fini. Li enpòtan.
Toutafè.

Nou pa te wè Franco non, nou pa konnen. M te la, m vini, te gen anpil moun nou pat ka wè, ou konprann, lè m te vini. Ebyen se yon plezi pou nou wi pou nou rankontre w jodi a. Ok, di nou non, kòman nou ye sou kanal la la? Bon, jiska prezan m kapab di w nou la an klopiklopan. Kòman? Kòman klopiklopan? Klopiklopan ke lè nou jwenn ke nou aksepte l, lè nou pa jwenn tou nou aksepte l. E lè nou jwenn kiyès ki ban nou? Bon, m kapab di w dyaspora, tout moun konnen dyaspora. Dyaspora, pa gen lòt ankò non. Ok, sa vle.
Sa vle di ke nou pa jwenn èd popilasyon Wanament ni Nòdès ni peyi a? M kapab di w popilasyon se pa èd yo nou pat ka jwenn non, men yo pa genyen tou. Yo pa genyen.
Yo e yo sipòte nou anpil, men fason yo sipòte nou an m kapab di w yo kolabore dabò ansanm avèk nou paske se popilasyon an ki te mete ansanm avèk nou pou nou te fè batay anfas dominiken yo pou nou te reyisi kanal la. M wè anba pyebwa w nou kòmanse fè ti plas ti plas E se yon pwojè kap kontinye ou byen sèl sa nou tap fè? Bon m kapab di w se dyaspora a kap konekte ti bagay fè ti mouvman a yon seri de ti mesye k konn la kap siye machin lave machin epi m kapab di w tou an mete ansanm avèk nou tou nou di konsa nou jije de bon ke lè moun yo vin vizite kanal la la gen gwo solèy ke lè moun nan fin mache kont li nan espas la fò l jwenn yon kote pou l repoze l ou konprann se nan kontèks sa w wè sa yo la. Mèsi bokou chèf la.
Se yon bagay plezi se yon plezi. Dlo kontinye ap koule. Manje bese. Akoz de kanal la. Eske travay sa pa dwe kontinye? Manm Bsap yo entèpele Leta pou vin fini kanal la. Yo entèpele komite kanal la mete ak tout Widline Pierre mete ak pastè Moïse pou vin fini kanal la paske Bondye pa peye debi se lafen l peye. Pandansetan sou kanal la. Toujou gen moun ki vin vizite, vin gade èske vrèman sa k te di l ap fèt la, li fèt. Jodi a, kanal la vin rete tankou yon lye istorik pou moun vin vizite. Men atansyon tout Ayisyen vin fikse sou travay ke Dominikani ap fè lòt bò a la. Enfòmasyon nou sot jwenn nan men ofisye besap yo fè n konnen ke se yon pon pou pèmèt ke ni dominiken ni ayisyen kapab travèse pou vin gade, pou vin vizite. Baz bsap la poko fini. Li kòmanse avèk èd. Diaspora a Yo pa gen bon machin Yon vye machin yo gen la Sa kanpe yon kote Yo pa soti ladan fasil Yo rele anmwe Yo mande èd Pou yo fini l baz yo a Le sang de Jésus sur Haïti. Mwen te kontan vin fon ti vizite kanal Wanament la pou nou wè nan ki eta li ye. Nou gen yon ide. Ou renmen videyo sa? Kite yon like pou nou.

Mèsi a tout sa ki toujou ankouraje nou kòmante e like videyo nou yo. Micro Franco Public.